Misty Jean mesdames et messieurs Misty Jean son atis map swiv kèk tan map swiv Misty Jean kèk tan san ke nou pa rann nou kont Misty Jean se grenn atis fanm nan etyenmay lan la ki pa aktif Men, ou jwenn prezans li sou plizyè pwojè. Ou jwenn prezans li sou plizyè pwojè, pami yo, li sou pwojè Vwayaj Ane Alèt lan, Zile, li sou pwojè Zile an. Misty sou yon yon lòt pwojè ankò wi. Mistis sou yon lòt pwojè ankò ke non an echape m la. Non an echape m la aprè ke nou fin jwenn li sou pwojè Wid lan la. Donk se yon atis anba anba k ap travay menm lè nou pa jwenn ni ebyen nan pwojè pèsonèl li. Menm lè ke nou pa jwenn ni ak pwojè pèsonèl li men se yon atis k ap travay. Se yon atis ki bay anpil kout men nan etchemay e sa vreman si atis lan swete retounen nan biznis mizik lan kapab pwofite de kolaborasyon sa yo pou l fè yon remontada. Pou l fè yon remontada e yon remontada ki vreman kapab benefik pou li. kapab benefik pou li, pwiske se yon atis ki trè demande la nan biznis lan. Se yon atis ki trè demande, san nou pa rann nou kont. Pwoske nan epòk ke li te aktif yo, li vreman te gen, li vreman te impakte la vi meloman yo. Li te impakte fanatik li yo, sa ki, ebyen, eh ki te yon anvi eh, de revivre atis lan sou sèn, Koman ke yo kapab vreman kontanple atis lan dan tout sa splondè pou yo rekonekte yo avèk atis lan de fason tèl yo kapab venere talan atis lan. M panse ke Misty Jean kapab pwofite de moman sa yo pou Refè sifas, refè sifas, refè sifas, pa nan fason ke l te ye dan le tan, pa nan fason ke l te ye dan le tan, men l kapab vreman ramase, ramase tye wòb li, e pi pwopoze yon pwojè ki kapab vreman e fè pwa nan biznis lan, e kanpe an bèn lidè. kanpe an benn lidè, e grandi lè, kòm si, e grandi lè ran, e rejwenn medam ki deja nan biznis lan k ap frape, e la a, nou kapab di ke sa t ap, se t ap yon bèl bagay, se t ap yon bèl bagay, puiske atis lan, nou kapab panse ke li te chome, li p ap travay, li te bay mizik vag, Men trè byen o kontrè, byen o kontrè, se youn nan atis ki pou nou menm panse ke l pa aktif, men ki vrèman prezan, ki vrèman prezan nan anpil pwojè nan biznis lan, e sou chak pwojè ke li prezan yo, li fè, li fè pwa, li fè pwa e li kite tras li, li ebyen, ebyen, depoze anprent li nan ansanm pwojè sa yo. Donk, e m panse ke, m panse ke gen de bagay ki dwe refèt nan biznis lan. Gen bagay ki dwe refèt e yo dwe fèt avèk anpil, avèk anpil prensip, avèk anpil prensip e. pou ou pa reveye, pou pa reveye de blesu, pou pa reveye de blesu, puiske anpil fwa atis sa yo ki yo menm fè rekil, se paske yo fè, yo fè de movèz eksperyans, eksperyans ke yo fè yo kite de gou amè, epi yo di ke, donk, yo fon, yo fon bak, pou yo juste pa two melanje yo nan de bagay ki pou yo menm pa fè yo plezi. M panse ke genyen de bagay, genyen yon rekil ki ka fèt pou fè ke fanatik yo jwenn de plezi ki vreman kapab mete yo, ki kapab mete yo nan asyèt yo, ki kapab mete yo nan asyèt yo. Donk. Mistisyen ka fè ka fè ka fè fanatik yo kado sa yeah mistisyen ka fè fanatik yo kado sa e m pral fè nou viv kolaborasyon li avèk Annie Alerte m pral fè nou viv kolaborasyon li avèk Annie Alerte se se se te yon trè bèl konpozisyon se te yon trè bèl e e e yon trè bèl eksperyans e bagay sa te bagay sa te e sou zile an. M pral gade m wè la sim sim jwenn pwojè a pou m fè nou tande e yon Misty ki ebyen tap depoze sou album zile a avèk avèk Annie Alerte se yon trè bèl yon trè bèl konpozisyon yon trè bèl konpozisyon e jistis jistis yon mòso ke nou retwouve sou dènye album an dat zile an vwayaj.